Yon pye banbou chinwa, lè ou plante l, li pran 5 an avan ke l leve soti anba tè. E pou l leve soti anba tè, fòk ou wouze l chak jou, fò ou mete angrè ladan l chak jou pandan 5 an avan ke l leve soti anba tè. Lè l leve soti anba tè, nan 5 semèn sèlman, Li grandi 90 pye de wo. Kounye a, ann chèche ki leson ki kache nan bagay sa a. Gen moun ki ka wè w ap, every morning, w ap water plant lan, w ap bay dlo, w ap fertilize li, w ap bay konsa. Gen moun k ap di ou se yon moun fouye paske ou pran yon tè, w ap wouze tè a, w ap bay chak jou, yo pa janm wè anyen leve ladan l. Ennan, dezan, twazan, w ap fè sa, yo pa janm wè anyen leve. Finalman, y ap trete w de fou. Men ou menm ki konnen ki rèv ou, ki sa w ap chèche, ki sa w ap tann, ou pa pran nan presyon moun, ou trè pasyante paske ou konnen avan lontan sa w bezwen an w ap reyalize l. Gen moun k ap di w fou, yo wè w ap plante, w ap wouze espas la chak jou, w ap fètilayiz li, w ap mete angrè ladan l, epi yo pa konnen paske yo pa janm wè yon leve vre. Ebyen bon, se menm jan an tou, lè w gon rèv, lè w gon rèv w ap kiltive rèv lan, w ap wouze rèv lan chak jou. Gen moun ki ka trete w de fou, sitou si yo konnen ki jan de rèv ke w genyen. E gon rèv ke w gen, rèv la tèlman gran, li pran tan pou reyalize l. Kounye a l mande pou w gen anpil pasyans. Menm jan avèk pye banbou chinwa a, lè w plante l, se senkan l pran avan l leve e soti anba tè a. Epi lè l leve, nan senk semèn sèlman, li grandi katreven di pye de wo. Se file l file. Gon rèv pou gen, li pran tan se vre, men lè w kòmanse jwenn rezilta, se file w ap file. Sosyalman w ap file, ekonomikman w ap file, nan tout pwendvi ke nou konnen yo a, w ap file. Pa kite moun jwe a rèv ou. Pa kite moun dekouraje w. Li genyen Alexander Fleming ke anpil moun ka konnen. Miche se te yon angle, men se te yon timoun ki tap viv mal nan yon paran malere. E pi, alo, de yon paran malere. E pi, lè miche fin soti sètifika, papa l di l ke l pa ka pouse l. Pase kisa papa l t ap fè, se gade l t ap gade. Alò, e pa jeran l t ap fè non, li t ap fè gadyen. Gen diferans antre jeran e gadyen. Li t ap fè gadyen pou yon seri de gran nèg alman ki te gen yon guest house ann Angletè. Chak ane, y al pase vakans yo. Epi, se kisa misye fè li menm? Se fè netwayaj, sekle, kenbe lakou a bèl pou moun yo. Ti tonton an toujou avè l. Alexander Fleming toujou ansanm avèk li, e bagay konsa, paske l pa ka pouse l lekòl ankò apre sètifika. Ebyen ti pitit lan lèl soti sètifika li di papa a m ta renmen pou mon doktè papa a flanke michon do men li di ou pa wè nan ki eta nou ye epi pou ap di ou bezwen doktè ki kote map fè doktè sa la kotem jwenn kòb sa la epi ti pit la kriye l ale nan kwen men li toujou ap di papa a mwen son doktè tout moun lap pale avèk li li di l ta renmen yon doktè. Epi yon lè, pandan moun yo vin pase vakans, kote papa a ap fè gadyen an, epi yo gen yon ti pitit twazan ki tonbe nan yon pisin ke yo genyen. Letan pou yo ta ka gentan vini, ti pitit la t ap gentan mouri paske yo te nan balkoni an ap pran plezi yo. Epi, Alexander gentan vole nan dlo a, ti nonm ti a konn naje, li vole nan dlo a, epi gentan sove ti pitit twazan an. Lè moun yo wè sa, yo vin kote Alexander, yo di, Kisa w ta renmen nou fè pou ou an rekonpans? Paske sa w fè la pou nou, ou sove pitit nou, se gran bagay ou fè pou nou. Epi papa a gentan, papa Alexander gentan ale pou l al mande li, l ap al mande yon desan, twasan dola. Men Alexander di non, se li ki pou mande, se li ki konn sa l vle. Epi lè papa a ap batay la avèk ti pitit lan, epi moun gran nèg yo, Alman yo, yo di non, kite l chwazi, kite l mande sa l vle a, paske se li ki te al sove ti pitit la pou nou. Epi yo di, se ki sa w vle ti Alexander? Epi Alexander di, bon, m ta renmen pou nou fè m doktè. Epi sa w tande a? Moun yo di pa gen pwoblèm piske nou te gentan di w mande sa w vle, n ap fè l pou ou. Yo pran miche, yo ale a miche ann Almay, epi yo fè edikasyon miche jiskaske miche vin devni yon gran medsen, e se Alexander Fleming ki t apral kreye pou lapremyè fwa sa k rele penisilin nan, e se penisilin sa a ki t apral vin devni pi gwo antibyotik nan moman an, e sitou apre dezyèm gè mondyal. Nou sonje mesye Churchill, yonn nan gwo gèrye ki te genyen yo a, ebyen ki te gen w enfeksyon ki t ap elimine l. Misye te rive yon kote pou l te mouri. Ebyen, se se antibiotik sa a ke yo te ba li l ki fè ke l te gen lavi ankò. Alexander Fleming, yon nan pi gwo medsen ki te gen nan epòk li an, piske li te envante yon bagay ki te rele pelisinin, yon antibiotik ki te sove anpil moun, sitou apre Dezyèm Gè Mondyal ki te enfekte avèk yon seri de maladi konsa. Donk, lè w gen yon rèv, Ou gen dwa pako wè kote w ap reyalize rèv la, pa kite moun tiye rèv ou. Se menm jan yon pye banbou, li pran tan se vre pou l leve, men wouze l chak maten. Lè w gen yon rèv, wouze rèv la chak maten. Ba rèv la tout sa l bezwen kòm angrè, epi avan lontan, w ap reyalize rèv sa. E lè w reyalize l, anpil moun va etone. Se te Wesley Pierre, virgule, le motivateur. Boo!